Yon gwo bonjou a chak moun, e a chak telespektatè, telespektatris ki avèk nou maten an, e sou chanèl sa ki se chanèl Pastè Marco. Ankò yon fwa nou kontan pou nou kapab prezante w maten an, Refleksyon Matinal. E Refleksyon Matinal tou lè jou, e sou chanèl la. E deja nou swete w yon bòn joune, e nan non Senyè a. Ki gen tout pouvwa. Donk nou pral priye, nou pral di Bondye mèsi pou gras li, pou favè ke l akòde avèk nou dèske nou kapab dòmi, nou reveye an byen, e paseke l enpòtan pou nou kapab fè sa. A chak fwa ke nou gen posiblite sa pou nou di Bondye mèsi pou gras li, pou favè ke l akòde avèk nou. Mèsi Senyè, mèsi pou gras ou, mèsi pou mizèrikòd ou, mèsi pou bonte ke ou genyen, mèsi pou favè ke ou akòde, e mèsi pou lasante ke ou ban nou. Ankò yon fwa nou te dòmi, nou leve maten an byen, e san zoken pwoblèm, donk son gras Seyè Dye E nou tou mèsi pou sa. E nou reyalize si w pa t avèk nou, si w pa t asiste nou, e si w pa t sipèvize lavi nou, sipèvize mezon nou, fanmi nou, donk nou te ka pa la ankò. Men Sè Dyo fè nou gras sa kote ke e a chak moman, a chak segond, a chak è, fòk nou toujou prezante devan ou, E pou nou remèsye ou pou tout bagay ke ou fè pou nou, e sa wap kontinye fè pou nou nan lavi nou. Maten ankò yon fwa mwen leve devan ou, e jounen sa ki deja kòmanse, e nou leve devan ou chak telespektatè, telespektatris ki avèk nou maten an sou chanèl sa. Ou va pran kontwòl mezon ou, pran kontwòl famiy ou, pran kontwòl aktivite ou va antreprann pandan jounen sa. Nou konnen ou gran, nou konnen ou se Bondye de fidelite ou se Bondye de pouvwa e pa gen anyen ki enposib pou ou, tout sa ki enposib pou nou antanke lòm pechè, lòm dinikite men ou menm ou se Bondye nan lè sa pran kontwòl jounen sa e anpil nan nou ki pral travay e sa k pral nan biwo, sa k pral nan mache e sa ki pral fè tout aktivite Seyè Dye ou va pran kontwòl jounen sa e sa k ap monte machin pran kontwòl volan machin nan e paske ou se Bondye nou, se Senyè nou.

E nan lè sa a sou chanèl la ki se chanèl Pastè Marco. Donk nou kontan pou n avèk ou maten an ki se jodi a. E jodi a se madi 21 septanm 2021. Deja nou kapab di son ane k ap mache a gran pa. E ane ap mache a gran pa nan kèlke jou ankò se va. fen mwa septanb la e ou konnen depi ou pran mwad oktòb e deja ou deja nan fen ane a paske son sèl mwa kap separe ou e de dènye mwa nan ane a ki se desanb donk maten an nou e vle pataje ankò pandan kèlke segond e yon grenn vèsè e yon grenn vèsè ou konnen ki enpòtan pou nou fè sa paske la bib ki se la pawòl de Dye E la bib se la parole de Dieu e li enpòtan pou nou patajel avèk ou e sa ede ou grandi sou plan espirityèl e sa ede ou fè wout syèl la e sa rekonfòte nanm ou donk e vèsè a nou gen maten an e se kolosyen 3 vèsè 16 kolosyen 3 vèsè 16 ke la parole de Christ habite parmi vous abondamment

Lè kretyen te Kolos, yo te distrè nan lòt bagay, yo t ap pran lòt bagay kòm distraksyon. Donk, li te konseye yo pou yo te pran Bib la e pou yo te enstwi yo, pou yo te egzòte yo youn avèk lòt atravè lapawòl. Donk, lè ou fè sa, sa ede ou rete pi pre Bondye. Donk, li di konsa ke pawòl la abite pami nou. E an abondans, e pou nou enstwi nou, pou nou egzòte nou yonn avèk lòt a tout sajès. Donk nou konnen gen de moun pafwa lè l egzòte ou, e lè l egzòte ou pafwa li konn e, e li konn egzòte ou mal, avèk awogans, avèk awogans, avèk e anpil e ògèy. Donk se sa k fè lapote Pòl di pou nou egzòte nou. avèk sajès. Donk se sa, nou konnen konya la gen anpil posiblite pou moun kapab egzòte moun, donk ou ka fòme yon gwoup WhatsApp e ou kapab voye yon mesaj ba li swa endirèkteman oubyen dirèkteman. Donk gen anpil mwayen pase ke la teknoloji li avanse a gran pa. E sak fè, atravè yon gwoup WhatsApp ou ka fè anpil mesaj pase Ou ka bay anpil konsèy, donk se sa. Donk, Pòl di, Se pou pawòl la rete nan mitan nou avèk ann abondans. Donk, se sa. Epi l di konsa pou n kapab chante, e pandan ke n ap chante de kantik espirityèl.

E pa de kantik espirityèl, chantan a Dye dan vo kè sou lenspirasyon de la gras. Donk, ankò yon fwa maten an nou salye ou, e ou menm ki enpe paoutou a travè le mond, ou menm ki an Ewòp, an Afrik, an Amerik, e ou menm ki nan Karayib la, donk deja nou Swete w yon bòn joune, yon joune de travay, yon joune vrèman de pwoteksyon de Dye. E nou toujou di sa, nou toujou di sa, donk tout moun ki ta vle yon pwoteksyon, tout moun ki ta vle e gen yon gwo pwoteksyon, yon gwo eskòt de sekirite, donk ou sipoze pran Dye. kòm bakòp ou. Donk se sa nou kapab di mes chers amis dans le seigneur. Donk maten ankò yon fwa nou kontan pou nou kapab avèk ou kote ke nou pral fè yon ti pale sitou avèk pwoblèm nou konnen pwoblèm kap pase Ayiti. Donk Ayiti nou pa ka sispann pale de Ayiti paske son peyi nou kapab di de jou an jou kap fè aktyalite nan mond lan E partou kote ayisyen an pase donk non l toujou site e l toujou fè aktyalite. Donk maten nou ta vle fè yon paralèl ant Ayiti e la Repiblik Dominikèn, donk ou konnen ki pataje yon fwontyè avèk nou. Donk souvan nou toujou pran referans sa a sou peyi Sendomeng. Poukisa? Paske yo menm antanke Dominiken, donk yo sousye de teritwa yo, yo sousye de lakay yo, yo sousye de peyi yo, espas, de tè sa ki yo genyen an. Donk Souvan souvan nou wè e Ayiti chak gouvèneman ki pase e chak gouvèneman ki pase Ayiti donk majorite lidè nou yo majorite dirijan nou yo donk yo sèlman wè bagay pèsonèl yo sèlman wè pou yo kapab e e pwofite e fè anpil richès pwofite fè anpil bagay materyèl anfavè yo. Men yo pa wè pou Ayiti devlope. Donk se youn nan bagay ki fè Ayiti toujou la ap fè bak an aryè. Donk nou pa menm ap make pa, n ap fè bak an aryè. Donk nou pa fè avan. Tandike bò kote Sendomeng, se kontrè. Se kontrè paske Dominiken an chak jou li wè pou l avanse nan peyi l. Chak jou k ap pase li wè pou l fè yon bagay an plis nan peyi li. E sa k fè w ap wè. E chak gouvèneman ki moute isi e sendomeng e byen toujou gen pwogrè ki fèt li moute pou 4 an donk se 4 an lap fè e pa gen kesyon donk pran lari boule kawoutchou e boule kawoutchou e fè yon bann bagay kraze brize donk pa gen sa ditou an repiblik dominikèn donk m panse ke li ta enpòtan pou dirijan nou yo jounen jodi a ta E pran egzanp de peyi sa a ki pataje yon fwontyè avèk nou. Donk peyi sa a ki rele La Repiblik Dominikèn, donk ki pataje yon sèl fwontyè avèk nou. Men yo sousye, e se pa sèlman Dominiken, donk tout peyi, tout peyi atravè mond lan, donk abitan ki ap viv nan peyi sa a, Donk li sousye. E donk nou ka remake imilyasyon ke Ayiti ap pran e ap enpe patou atravè mond lan. Donk dènyèman la a nou wè sa k ap pase jounen jodi a la a. E kote ke anpil Ayisyen ki te Brezil, ki te Chili. Donk yo deside kite Chili, kite Brezil pou rantre Ozetazini. Donk yo al fè eskal Meksik. Donk nou wè sa ki pase. Donk le gouvèneman dè Zetazini, donk yo depote yo, yo transfere yo ankò yon fwa nan peyi yo. Donk sa se yon leson ki ta dwe fè chak Ayisyen pran konsyans. E pran konsyans, pran konsyans de eta nou pou nou wè ke li lè li tan pou nou kapab fè peyi nou avanse. Donk lè sa pase konsa, lè w antre nan yon peyi, ou wè bruskeman konsa ou twouve w nan peyi w ankò san ke w pa t vle vini, ou pa t gen plan pou w te vini. Donk se moman pou w ta rete kounye a travay nan peyi w, travay tè, donk devlope peyi w. Byenke nou gen move dirijan, donk nou gen dirijan ki pa dè zòm, se son dè fatra. E se son de fo zòm ke n genyen kòm dirijan. Donk se sa k fè Ayisyen ap pran imilyasyon enpe patou atravè mond lan. Donk maten an, se konsèy sa ke m te vle pote pou nou. E pou n te wè diferans, gran diferans ki genyen ant Ayiti avèk Dominiken. Paske Dominiken renmen peyi l, Dominiken chak jou l ap panse pou peyi l avanse. E chak jou ki pase Dominiken wè. Fok li fè bagay an plis, fok li fè de pwojè pou peyi l. Tandi ke nou menm, se netman le kontrè. Nou menm, nou selman wè, nou pran pouvwa a la pou n kapab ogmante richès ke nou genyen, pou n ka ogmante E byen ke nou genyen, e donk se pa, nou pa wè pwogrè vre pou Ayiti. Donk li lè li tan pou nou kapab panse avèk peyi, pa panse avèk bagay pèsonèl. Donk maten an nou kontan pou nou te pataje avèk ou maten an. E refleksyon matinal, refleksyon matinal ke nou fè chak jou. Sou chanel sa. Bondye beni nou donk se te sèvitè nou Pasteur Marc Antoine Martin ki t avèk nou.